Lapè Bondye avèk nou. Amen! Donk nou kontan jodi a pou nou reyini ankò nan tanp Senyè a pou nou fè sèvis pou li. Nou konnen avan tout bagay fòk nou lapriyè, m ap mande nou bese tèt nou, fidèl yo, pou nou kapab priye Bondye. Papa Bondye, nou di w mèsi paske w pèmèt nan lè sa a nou reyini nan kay ki apa pou ou a pou nou vin ba w glwa. Mèsi Senyè pou chak fidèl ou pwoteje yo pandan tout lavi yo. Mèsi pou moman sa a. N ap mande w tanpri moman nou pral pase ansanm ke prezans ou asiste nou o non de Jezi. Amen.
Donk, kòman nou ye fidèl yo? Èske nou byen? Wi, gras a Dye ak Jezi. E ou menm? Nou anfòm, nou anfòm ak Jezi. Donk, nou kontan nan lè sa a pou nou reyini. Pa bliye nou te gen randevou pou nou reyini nan tanp Senyè a pou nou planifye. Donk, mwen konnen gen kèk bagay k ap pase nan zòn nan. Se de bagay ke nou menm antanke sèvitè Bondye, gen de bagay k ap pase, fòk nou ame nou de kouraj pou nou di nou pa dakò. Pa vre? Nou pa ka dakò tout bagay, nou pa ka dakò nenpòt bagay. Malfektè soti pou yo pran zòn nan, pou yo fè sa yo vle. Men nou konnen pawòl Bondye di kèlkeswa kote yon sèvitè Bondye mete pye l, Bondye ba li l kòm eritaj. Sa vle di nou pap pran nenpòt bagay nan men advèsè a, nan men enmi an. Donk se sa n ap pale nan moman sa a menm, se pou sa nou reyini la a. Nou chak ki la a nou gen dizon pa nou, paske nou se de paran, nou se de sitwayen nan kominote a. E nou se tou dè sèvitè e dè sèvant de Dye, nou konnen sitiyasyon kap evolye nan zòn nan, li pa yon sitiyasyon ke nou kapab gade konsa, nou kapab rete bouch be, fòk nou pale. Se sak fè nou reyini la. Donk, mè byeneme, fòk nou di ke jan bagay yo prale la nan katye Pabò isi, nou pap ka kite yo dewoule konsa. Paske si nou se sèvitè Bondye e nou se sitwayen, gen de bagay k ap pase nou pap ka pran yo. Paske Bondye ban n pouvwa pou nou domine sou fòs fènwa, sou fòs mal la. Èske nou pa kwè sa lè sa? Bondye ban nou pouvwa pou nou domine sou Satan Ledyab ak tout pwisans li. Donk, pi gwo pwisans lan rele pwisans Bondye. Dakò, nou konnen se pwisans Bondye ki domine tout lòt ti pwisans. Donk, se pwisans Bondye ki pou priyorize zòn nan Se pwisans Bondye pou domine zòn nan, se sa k fè nou reyini la a. Paske anpil paran ap plenyen, anpil sitwayen ap plenyen, yo pa ka mache al Lanjelis, yo pa ka mache lajounen, yo pa konn ki lè ankò pou yo mache. E se nan katye a y ap viv, e èske sitwayen sa yo ka kite zòn nan? Non, yo pa ka kite zòn nan, Fòk yo viv ladan l. Donk, nou menm, fòk nou al lamante nan pye Bondye, pou nou mande Bondye sa k ap pase konsa e pou l ban n viktwa sou fòs fènwa a. Lajounen kou lannuit, donk fòk nou pote lavi.
Konbyen moun ki kwè Bondye ap ba yo viktwa yo? Annou di, Mèsi, Senyè!

Ok nou pral rive nan moman la pou nal pran kesyon paske sitiyasyon an li konsène nou tout chak moun ki la pral gen dizon pa yo kilès moun ki gen kesyon avan sou sa kap pase nan katye a. An ale madam Debrian. Pastè, e yon keksyon m ta renmen poze, paske zòn nan pèdi nèt nan moman sa tout moun ap plen yon sèl sitiyasyon. Men pou nou venk satan sa yo, ki talan pou nou miltipliye pou nou gen laviktwa sou yo? Kisa nou dwe fè pou nou gen laviktwa sou fòs mal la? Bèl kesyon. Donk madam Debrian, nou konnen ke Bondye ban nou pouvwa sou tout fòs fènwa. Tout fòs mal, tout fòs satanik, Bondye ban nou pouvwa deja sou yo. Men, ou menm, e nou chak ki legliz la nan lè sa a, nou dwe poze tèt nou kesyon, èske pouvwa sa a Bondye ban nou an, èske n fè yon fason pou nou resevwa pouvwa sa a? Toutotan ou pa pi pre Bondye, ou p ap ka gen pouvwa Bondye nan lavi w. Èske w konprann sa? Toutotan ou pa kole sou Bondye, pwisans Bondye p ap manifeste nan lavi w jan l ta dwe manifeste. Pou pote viktwa sou Satan Ledyab, gon kantik ki di sa, Pou ranpòte laviktwa, se pou suiv kilès? Jezikri! Donk, sa vle di ke pou pote laviktwa, se pou kwè nan pwisans bon? Bondye!
Bondye. Dakò sèvant. Ann ale, kilès ankò ki gen kesyon?
Wouyy! Kèt! Ah! Pa m gile! Ah!

Paske w deja genyen pwisans Bondye nan lavi w, ou kapab mennen moun sa yo a larepantans. Men yon sèl bagay sèvant, fòk ou pa lage kò w nan menm aksyon avèk yo. Gen de bagay y ap fè fòk ou pa ladan l. Paske lòske moun nan nan zèv fènwa, si w konn manifeste zèv fènwa ansanm avèk li, ou konn al ladan yo, donk lè w pral poze l kesyon oubyen lè w pral evanjelize l, li p ap vin kote w ye a paske ou nan menm eta avè l. Nou dakò?
Papa. Sak souke. Sak dèyè gason. Eeyy. Papa. Non fòta met domino a la. Sak gen gason. Papa m sot pase anlè a la. Pandan m nan mouri anba ti pye bwa anlè a. Bondye m ki di m deplase. Pandan jan l di m deplase a. Pandan m deplase m ap vin la. Kounya m pase. Bò yon legliz. Sa w konnen. M tande y ap pale w mal. Sèl non m tande ap site anlè a. Mwen tande ap pale mal la. Ou menm m tande ap pale mal. Sèl non m tande ap. Gason. Pastè a menm sou do l moute nèt. Gason moun sa pa konn kiyès ki rele twòp koutè. Fò w ta bay moun sa yon kle. Rès pou lanmò. Moun sa pa konn kiyès ki rele twòp koutè a. E pa de gaspiyon gaspiyon la non. Tèlman pale w mal anlè a. Bann lave konsyans mwen. Granmoun konnen e pou sa w vin la. Fò w respekte papa w. Depi w vin isit la,

On ale sèvant. Yo di pa gen bondye eske se vre? Bon gen moun ki di pa gen bondye, gen moun ki di bondye pa egziste, gen moun ki chwazi di nenpòt bagay sou bondye, menm jan tou gen moun ki konn joure manman bondye, ou konprann gen moun ki di bondye yo se lajan yo, bondye yo se kay yo, se sa yo posede, men yon sèl bagay nou konnen lanati tout antye e nou menm kap viv gon moun ki kreye nou, gon èt siprèm ou konprann nan jenèz chapit premye vèsè premye. La Bib di, O kòmansman, Dye kreya lè sye e. E la latè.
Sa vle di ke Dye egzi. Egziste. Dakò sèvant? Ann ale, ann ale, n ap kontinye. Kilès ankò k gen kesyon? Ann ale. Paske sè Fabiola, menm, menm lè mwen te mwen wè paske kè yo.

Kite sa. An an regle bagay moun moun levanjil sa yo. Mòd levanjil anlè sa yo. Se pa menm fran menm m tande e levanjil yo ye. Map souke kandji anwo a pou li wi. Ou menm m tande e levanjil yo ye fò ah. Mamoun si m eskize m. E fou. Jezi antrave. Si si si si kafou pa bay simityè pa ka pran. Map gade si se vre. Simityè sa ap bay anvan. Sam la sa papa sam nou la esa wi. Menm la nou konsa tou. Non emen mwen se kou yo sot anlè a men kou mwen anvan. Granmoun sime ou se granmoun zòn nan m respekte w. Li paka mwen anvan e mwen se k pot nouvel ba ou. Koute. Granmoun nan visye vre mesye.

Humm Fi sa move. M te gen pou m di w sa. Ou wè nan zòn bò isi a m konn egzanp m pral trase nan bouk sa w wè la. Li pa respekte moun ditou non. Pale moun mal. Enben gason. M ale wi.
Eske w pran sans moun ki site non pa m nan? M pa konnen voye voye al gade voye al gade ou gen sòl dòla voye al gade nan legliz la voye nan legliz la. Mwen menm m pral voye bèt mechan.

Labib di fòk nou priye san sès. Sa pa vle di pou w pa travay pou w priye. Lè Labib di priye san sès, sa pa vle di pou w pa travay men pou w rete nan lapriyè non. Men tout sa w ap fè anndan w dwe ap pale ak Bondye.
Èske w tande sèvant? Rete la nan lapriyè.
Amen. Ok. Ey loco bwa di a, banm yon tèt anplas. Ou konnen depi m parèt sou ou, tout sa m bezwen w ap ban mwen li. Bon derespektan k fèt nan katye a. E si w konnen se mwen k mèt zòn nan. Tout moun konn sa. Tande nan legliz kay pastè sèvis, y ap site non chwal ou a. Men m konn chwal ou sa son chwal bondolye. Yo moute l lè yo vle, yo fè sa yo vle. M konnen w ap ban m jistis mwen avè yo. Ayiti cheri a ou fout degradé. Wap banm jistis mwen avè yo. E ou menm bawon, m leve boutèy la devan w. Mezi kote ki gen legliz nan zòn nan, tout sekrè mwen ap pale, se mwen k twòp pou tè, wi se mwen k twòp pou tè a. M vin devan w, sa m gen bezwen pou ban mwen l. Pastè sèvis ak tout fidèl li yo. Se pou mennen yo ban mwen. M ap rale yo mennen yo vini. M ap touye youn grenn pa grenn. M ba w bòb sa. Se pou w touye yo. Mennen yo ban mwen grenn pa grenn. Pase m bezwen yo. E kote bèt mechan? E gade jenòm. W ap fè yon bagay pou mwen la. Nan legliz kay pastè sèvis la ou pral la bò kounya la wap rive epi ou pral swiv moun ki site non Ranga a ou pot nouvèl ban mwen kounya la sa kap fèt la poul fèt ay m pa pale anpil amou mwen ou tande ale vit rantre nan legliz la pa do. Dakò papa.
Ann ale kilès ankò k gen kesyon kilès ankò k gen kesyon? Pastè.
Mph. Menm biznis m pa ka fè nan zòn nan. Yo ban m vye kòb, m pa ka fonksyone. Lajan rete l ale nan men m yon moman, m pa konn ki sa pou m fè. Ki sa w panse m te ka fè lè moun vin achte pou m idantifye èske se yon bon lajan oubyen yon move lajan? Dimwens ki sa pou m ta fè egzakteman? Ou pa ka fè biznis, yo rale lajan w, yo ba w vye lajan. Kisa w ta dwe fè pou idantifye lajan k pa bon ak lajan k bon? Ou pap ka idantifye lajan k pa bon ak lajan k bon. Ou pa gen yon testè nan men w. Men yon sèl bagay, pwisans Bondye k nan ou a, kèlkeswa vye lajan k rive nan men w li dwe detounen. Lòske pwisans Bondye nan lavi w, Kèlkeswa move lajan k rive nan men w, li dwe ranvèse an bon lajan. Èske w kwè sa? Donk, sa vle di se priye Bondye, rete fèm nan lapriyè, nenpòt lajan k vin nan men w, menm si l te moute, menm si l te ranje, m pa konnen kèlkeswa kote l soti, anba bawon, karongan, ka malfektè, depi l rive nan men sèvitè Bondye, tout maji dwe gate! Ok, donk jan sèvitè a t ap di a, li pa ka fè komès, li pa ka fè anyen, donk nou konnen ke Bondye bay lòm dwa pou yo viv, donk ou ta dwe viv avèk swen fon w, ou travay pou manje, ou fè biznis pou manje, donk bagay la pa ka rete konsa. Ok sèvitè, èske ou fini avèk kesyon yo hein? Bon pastè, pou ougan lan zòn nan k rele twòp pou tè dènye grenn, e non sa a li bay tèt li, a tout akolik li yo. Moun sa yo pa gen anyen yo pa fè nan zòn nan. Yo bay moun gwo pye. Yo simen poud pou moun. Yo gen zonbi yap voye chèche moun. Fè timoun rele nan dòmi. Nou pa konnen kisa pou nou fè avèk moun sa yo. Twòp pou tè, dènye grenn. Nou menm antanke kretyen. Nou konnen gon sèl moun ki te twòp pou latè, latè pat ka kenbel sou 3 jou l te vomil, legliz la entèlijan wi n pa konn kilè ti sèl Jezi de Nazarèt donk apre Jezi pa gen moun ki twòp pou tè ankò pou tout lòt moun ki mouri yo anba tè gon sèl moun ki te twòp pou tè latè pat ka kenbel rele Jezi de Nazarèt.

Fòk kay la gen granmoun. Pou kraze rak? Lakou a gen granmoun. Pou kraze rak? Non e pa kraze rak, sa m te di w la se sa. M pral jere sa. M bezwen sa m di w la? M bezwen bò nan bèf la.
Non, m pa, ou pa ka jwenn yon bò. Pase yo, e pa w ganga. M ap fè yon mwayen pou ou kanmenm. Men w pa ka di w m bezwen yon bò. E bagay soumoun sa m pa renmen avè w la. Dakò, dakò.
Konprann?
Enben ti tonton rete isit la avèk granmoun nan, mwen m pral jere sa. Enben ok papa, pa gen pwoblèm non papa. Ok granmoun di men. Dakò.
Dakò.
Pòte vou byen. Wi, ou menm tou. Dakò. Avèk twa menm.
Dakò menm. Mwen menm, m ap moutre Frèdò, Frèdò, sèvitè legliz kay pastè Sèvis. O non de twa kafou. Si kafou pa bay, simityè pa ka pran. Frè dò. Frè dò. Fredo! Nou nan konba. Pral moutre w kiyès ki gen twòp pou tè, rès pou lanmò. E la ou di m w ap pase. La ou di m w ap pase. E la w ap pase menm. Fredo wap vin pou mwen. Pastè sèvis pou a tout sèvitè w yo. E lè wap vini baka pa bon.